Bonswa chè anm yo kòman nou ye mwen espère ke nou tout trè byen gras a Dye ou menm ki fenk abòne sou chanèl la map diw byenvini e ou menm tou ki te gentan la map diw byenvini yon lòt fwa ankò konnen ke Luisens Family renmen nou anpil. Jodi a mes amours mwen vini avèk video sa pou nou kote ke m pral rakonte nou un peu Lè m te aprann m te ansent dezyèm bebe a jiskaske mwen te vin akouche e kòman sa te pase. Gon moman k vin rive m pa janm wè règ anm timoun, m pa janm wè règ anm. Kounye a m di Jezi ou kwè se kole m kole paske m pa janm wè règ anm timoun pè. M pè e bebe te apèn gen, te prèske gen 1 an. Konnan m di Jezi ou kwè se ansent m ta va ansent la ankò, kwè se ansent m ta va ansent la ankò. Paske nan premye bebe a, eksperyans lan te vrèman vrèman difisil pou mwen ti moun paske se sezaryèn m te fè. Aprè sezaryèn m te vin fè a gras a Dye, Bondye te fè tout bagay pase an byen. Pou bebe te sakaje m anpil paske depi w fin fè sezaryèn ou pa sipoze tèlman sakaje malgre maran m te toujou la pou mwen li te toujou konn fè tout bagay chak jou leve lè fè mache fè makèt e fè manje pou mwen paske moman sa te vrèman difisil epi vin rive yon moman epi m t apre nan spò kounya la m di m pa prale nan spò. Paske m pa renmen achte bagay tès la pou m fè m fè tès. Paske it strese m plis. Kounye a m di m ap ale nan yon laboratwa ki pre lakay la pou m al fè yon tès. Epi timoun, m pa kite manman m konnen e ni m pa kite l konnen, m pa fè kòmantè ansanm ak li de De sa m sispèk la. Epi, on maten konsa m leve, epi m, kòm dabitid, m ap prale nan spò, m di m ey nan spò. Epi m pase nan laboratwa la, m fè analiz la. Apre m fin fè analiz la, m ale nan spò a. Kounye a la, lè m sot fè spò, m pa janm di anyen timoun. M ap veye lè, m ap veye lè, paske yo te di m vin pre a dizè, m t ale depi a setè m t al fè tès la. Kounye a la, m ap veye lè, m ap veye lè, kounye a m di m pa pre pre a dizè, paske si m ey pre, Laprès sispèk. Kounya la m di non map tann map pran kè pou jis demen si Dye vle kòm li konnen chak maten map ale nan spò m di map tann demen si Dye vle pou m ka ale men cheche rezilta kounya avrèdi m tann demen si Dye vle men ti m pa janm domi map tann Map tann ni jou poum kay pwan rezilta sa paske premyè semèn li pa vini dezyèm semèn li pa vini twazyèm semèn li pa vini timoun em pa janm fè kòmantè ansanm avèy sim fè kòmantè ansanm avèy bon li lap estrese plis toujou paske bebe poko te vrèman kòmsi nan yon nivo pou nou te gentan e gon lòt e nou te estrese anpil timoun paske ou konnen lè wap viv nan yon peyi ki pa peyi ou pa gen fanmiy bò kotew. Pa gen yon paran, yon gran paran ki ka lonje lan men dèfwa, wa konprann, si moun nan bezwen fon bagay. Ti moun, anfen, kounya la map tann demen si Dye ve. Kounya la kòm dabitid m di demen si Dye ve male nan spò. Lèm rive, m floup. Kounya lèm rive nan laboratwa m pran, m pran papye a ti moun. M antre nan machin nan, m chita nan machin nan. M poko vle ouvri anvlòp la. M poko vle ouvri anvlòp la ti moun. Kounya m di mezanmi, m lage tout bagay nan men w Jezi. Jan sa ye a baton. Kounya la ti moun lèm ouvri anvlòp la konsa m fin ouvri anvlòp la men kòmsi m te tèlman strese m ta pral filme moman an men m pa gentan filme moman an anfen pase m di jou m gen pou m rakonte istwa sa se pou m te filme moman an pou m te moutre pandan m ap pale pou m te moutre moman an lè sa te pase a epi m ouvri anvlòp la lè m ouvri anvlòp la ti moun m wè rezilta pozitif Ti bonbon m bebe poko te gen 1 an bebe poko te gen 1 an m pa te janm konnen si m gwo vant kounya la m ap di m ap reflechi m tèlman sezi m se ri m ap ri timoun m tèlman sezi sèl ri m ap ri nan machin nan m ap ale kounya la m retounen menm kote a m retounen lè manman m wè m gentan retounen li di oh sa k pase fè w gentan retounen m di non bagay m bliye manti. Mwen vle rete gen rèy lèm antre. Epi lèm antre m lonje papye abèy m di degaje w. Kounye a li pa konprann. Li pa konprann paske m pat janm fè kòmantè ansanm ak li pou m te di konsa ke m pa wè règ granm, m pa bagay, m pa sesi m pa sela. Kounye a la. Lè l ouvri papye a, li wè tès gwosès pozitif. Hey! Timoun! Manman m tèlman sezi, kale grenn li a nan papye a konsa l ap gade. Moman an bèl e moman an stresan tou. M pa defilme moman an pou nou timoun, anfen. Kounya la nou tou lè 2 pran ri nan kay la nap gade bebe a ki fenk fèt la tou eyy m tou cho twòp m tou twò cho kounya nou konbat tapaj m di an mwen cho ou ki cho se ou ki cho se ou ki te fè tèl bagay ou ki te fè bon sa fini aprè sa nou mete p jenou an nou atè nou di Bondye mèsi nou priye nou remèsye l pou sa paske timoun map di nou sensèman te gen yon moman Menm lè ke nou poko te prepare vrèman, nou te gen plan, men te vin gen yon moman, nou te kòmanse chèche e nou poko te ka jwenn ni. Le pli souvan yo toujou di lè w chèche bagay la twòp, se lè sa i pa rive. Men lè w pa t atann nan, se lè sa l ap rive. Ti moun, gon moman m, kòmsi m anvi sa, m anvi sa, m anvi sa. Se poutan sèl Bondye ki te konnen kilè li tap banm li. Kounya la timoun Nou kontan. Sa vle di mes amours se konsa nou te vin ap viv, nap viv men nou pa te janm di paran sa. Nou vin di paran sa avk lòt fanmi sa jis sou m te ka apèn gen bon mwen sou 3 mwa m nou di paran sa. Lè nou fin di paran sa timoun menm pa te konnen. Nou tèlman strese Hey! Kontinye ap ba baby Darline tete pandan kem gwo vant mpa te konnen Paske le plus souvent lè w pa pale ak e paran gen bagay ou pa konnen gen Lèm vin di manmanm sa m di manman maranm sa Menm kote m fin di yo sa premye bagay yo dim eskem kontinye ba Darline tete m di wi yo di oh Nou pa sipoze fè sa mete bagay te bagay mezanmi Nou manke tchoupitla bagay sesi sela. M telman sezi timoun m pa jwenn mo m pa jwenn sa poum fè m pa jwenn sa poum di m telman sezi menm kote a e baby darling te telman kole a tetanm em te di m tap bay tete 1 an 6 mwa te vin oblije ba bebe tete 1 an m te vin koupe sa men avan m koupe sa m panse li tap difisil paske li telman te kole nan tetanm timoun malgrem te konn bay lot manje. Li te toujou renmen kole nan tetanm la, kole nan tetanm la. Ou konprann? Konnya la, m vin aplike yon teknik, m pa te mete lalwa. M pa mete lalwa. Paske si se pou lalwa, li t ap toujou tete. M pa mete lalwa nan tete a. Chak swa lè m ap al dòmi, m mete, m met yon djakèt sou mwen, m bare tout lestomakan m, se dekwa lè e leve, pi pa wè, pi pa wè prezans tete a menm. Konsa konsa de jou an jou epi n vin ap bay lòt lèt ake manje, l ap abitye, l ap abitye epi vin bliye tetan. Bon wè kounye a, se trip l ap trip sou mwen. Dèfwa li konn wè tetan m, l ap manyen tetan m epi l ap di, Manman tete, tete epi pa li pa sou tete a vre. Kounye la timoun, nou la, nou la, nou la, nou la, kounye a m vin ap reflechi. Lè may konsite premyè fwa epi doktè a konnen ke m te fè sezaryèn deja e m poko gen ennan. Tankou wè lè w fin fè sezaryèn pou w vin fè kouch nòmal dezyèm fwa fò w fè timoun nan aprè 1 ou 2 3 4 an. M vin strese, m strese, m strese. Kounya lè doktè a di non ou pap ka fè kouch nòmal paske anndan an poko fin byen geri ou paka fè kouch nòmal paske se yon risk li ye. Kounye a li di se sezaryèn wap ka fè ankò. M di ke volonte Bondye fèt, m lage tout bagay nan men Bondye. Paske se li ki banm li, ou konprann? M pa te chèche li, li ki banm li. Si se li ki banm li, lap gen kontwòl tout bagay. M di an avan. M kòmanse pran prekosyon, m fè menm bagay m te konn fè nan Baby Dylan. Sa m dwe manje, sa m pa dwe manje, m pwoteje tèt anm ak bebe ki nan vant lan tou. Ou konprann? Ou pa fè kite m pale ak moun yo. Pa gen ti pitit dezòd konsa non. Ou tande? W ap gen mal ap fè tchakake m timoun wè. A timoun, m pwoteje tèt anm jiskaske Bondye fè m lè 9 mwa rive timoun. Kounye a la a, lè 9 mwa rive, chak tan mèy konsilte, gen doktè k ap di m, ò non, E pa vrèman kòmsi li nesesè pou fè sezaryèn, m ka fè kouch nòmal. Ti moun vin gon strès, paske m konnen si me fè kouch nòmal se yon risk lap gen paske anndan m poko fin byen geri. Ou konprann, anndan m poko fin byen geri. Kounye a la m di doktè a non, paske m konnen daprè sa m konnen, daprè la medsin, depi moun fin fè sezaryèn, li ka fè kouch nòmal yon 3 katran aprè lòt ti moun nan. Kounye a la ti moun, lè ap pase, lè ap pase, lè ap pase, lè ap pase, lè ap pase. Epi lè 9 mwa resi rive timoun kounya la yo te vin yo m te vin planifye yo banm dat tout bagay kounya la m vin rive yon moman m pa byen m te vin ap santi ti ti kòmsi m te ka di w bagay ap m te santi bagay ap pike m anba anba ti vant m pa te vle fè kouch nòmal timoun m pa te vle riske. Kounya la m vin ale premyè fwa, m ale premyè fwa lopital la, e kounya la m te gon dènye egzamen m te gen pou m fè m pat gentan fè, kounya la yo te voye m fè, yo di m demen si Dye ve vini ankò. Yo ban m randevou pou m vini demen si Dye ve. Kounya la m fè egzamen an epi an demen si Dye ve m ale. Kounya lè m rive lopital la m vin pi pa byen toujou ti moun paske mwen m pat anvi santi m gen tranche, m pa anvi santi m gen tranche paske

Epi m di me sa yo di m me sa yo di m pap vini map rete lopital la. Men tout rete m rete lopital la se plan kap fèt pou m fè kouch nòmal timoun. M strese maran m strese paske nou te gentan konnen sa doktè a te di nou an. Paske doktè premye doktè ki te konsilte m nan e pa li ki te vin fè akouchman an. Konnya la pandan m kouche nan chanm nan chanm lopital la epi gen yon dam ki vin pale ansanm ake m. Tankou m te ka di w se Bondye ki voye dam sa sou mwen epi vin pale ansanm ake m epi pou desizyon an ka chanje. Paske tout planifikasyon ki te fèt lopital la se men fè kouch nòmal timoun e m pa janm gen doulè. M pa janm gen doulè menm santi komsi pit la ap benyen nan vantanm lap banm kout pye lap bagay li fèm pa byen ou konprann li fèm pa byen epi dam nan ap pale lap pale lap pale mwen pase chak moun ki vin pale ansanm avèm m di yo menm bagay la eske li pa yon risk paske doktè te konsiltem konbyen fwa li te dim sa li te dim sa li te dim sa kounya la gon lide ki dim poze dam sa kesyon ankò m di èske m pa ka chwazi kisam vle fè si se kouch nòmal oubyen sezaryèn li di wi ou ka chwazi Kounye la m di se Bondye ki bey ke volontey fèt lèm rive kounye la m di ebyen dam nan ok se sezaryèn map fè m pap fè kouch nòmal komsi m fina ke desizyon m pran m di sezaryèn map fè m pap fè kouch nòmal. Konnen li di ou sur m di wi m di m pap fè kouch nòmal kounye a la menm kote a li rele lòt responsab yo bagay paske yo te gentan fèm siyen papye pou kouch nòmal la kounye a m di non m pap fè kouch nòmal epi yo refè lòt papye yo refè lòt papye pou mwen pou m ka siyen tout bagay aprè sa lè yo fin fè papye yo yo pote yo banm siyen Sezaryèn demen maten Ebyen ok repoze w demen maten sezaryèn nan ap fèt Konn a menm kote a Metri maranm papa pap pap Lè m di w sa Tank m te ka di w se yon delivrans se yon soulajman Paske m pa te vle fè kouch nòmal Ti moun se pou rezon sa Nou konprann sa m di nou an Se pou rezon sa paske anndan vant la poko te fin geri Kounye a la Dòmi nòmal M pa janm gen doulè ti moun M pa janm gen doulè. Tout moun ki responsab yo vini, apre sa yo chanje rad sou mwen, bagay, prepare m pou m antre nan sal operasyon. Epi m antre nan sal operasyon an, kòm si, kòm, kòm, tankou m ta ka di w m nòmal, m pa strese ti moun, kòm si, tankou m ta ka di w se yon bagay m, pi, piske m te fè l premyè fwa, m vin pa wè l anyen, kòm si m rilaks.

Pou yo baw anestezi a se nan rèl dou an yo baw anestezi a timoun. Timoun lavi manman pa fasil non. Humm. Wè lè wap wè pase etap sa a. Fòw priye Bondye e fòw trè fò tou. Antanke yon moun, antanke yon nouvèl manman oubyen yon moun kap manman pou yon dezyèm fwa, twazyèm fwa, katriyèm fwa. Whatever se sezaryèn oubyen kouch nòmal wap wè fè pase youn nan yo pa dous. Kounya ou fin pikem nan do a men lèw pikem nan do a m pa santi anyen a vrè di Doktè a dim pap santi anyen m pa santi anyen yo fin banm sezaryen e yo fin banm anestezi a apre sa yo fèm kouche m pa santi anyen timoun sèl sa m santi m anndanm ap fè mouvman mouvman an fèt m pa santi kenn doulè epi Doktè k te banm anestezi a isi kanpe si chita bò tèt anm epi mete ti mizik pou mwen map fredone bagay map reflechi map resite sòm nan kè an map priye nan kè bagay apre sa se tande m tande vwa vid la kriye epi yo montre m li epi prensès la fèt sèl sa m di Bondye mèsi m di Bondye mèsi pou tout bagay Siy vini konnya se paske y vle y vini se lik banm ni m pa ta m pa m pa te chèche y konnya byen kem te gen poum te chèche men m pa tap chèche y konnya li banm ni m pran ak de bra m diy mèsi pou sa paske lè Bondye beni zantraw se yon gwo bagay ye paske gen moun kap chèche gen moun kap chèche depi dè zane yo pa genyen alò poukisa m pata va kontan menm lè premye a poko gran poum te pata va kontan paske Bondye banm yon dezyèm. Lèm gade m wè princess m nan epi doktè a prany Konya la yo pran yo netwaye lè yo fin netwaye Aprè sa yo koud mwen Yo koud mwen lè yo fin koud mwen m pa konnen se di yo dim yo fini Aprè sa Epi yo pranm yo metem nan sal rekiperasyon Poum ka aprè poum sòti. Kounya la lèm fini. Depi lèm fin di maranm se sezaryèn mey fè a nou te fin pa pale ankò. Kounya la pandanm kouche ake bebe yo te fin pote bebe pou mwen map gade bebe map admire princess an nan. Lèm gade mwen maranm ap parèt sou mwen raptan fè foto bagay ti moun di Bondye mèsi paske aprè kèlke jou yo fin fè tout analiz tout bagay nèt yo vin sètifye ke bebe an anfòm yo sètifye ke mwen menm tou m anfòm epi yo te voye nou lakay m vini lakay M nòmal, m pran prekosyon, m pa fè gwo mouvman, gras a Dye, maran m toujou la pou mwen, toujou ede m, fon seri de bagay pou mwen, ban m manje. Lè w wè lè maten, lè m leve, manje m gentan fin pare, li gentan ap prepare ankò pou li fè manje midi e m di Bondye mèsi pou mari sa li ban m nan paske jan m te soufri premyè fwa nan Baby Dylan m pa soufri konsa nan sans paske lè m te fenk vini lakay la Bebe te tèlman sakaje m timoun m pa te ka m pa t ka fè anyen m pa t ka fè anyen aprè kèlke jou m gentan nòmal m mennen bebe pran vaksen li aprè m te mennen bebe konsilte premye konsiltasyon te fè tout bagay te nòmal gras a Dye nou la nou di Bondye mèsi pou sa ou menm k ap chache yon bebe ou poko janm ka gen bebe sa fè Bondye konfyans. Jou lap bo w la. Ou pa konnen konbyen lap lage nan vant ou pa konnen konbyen lap lage nan zantray ou. Ala Daylen la tout jounen lap ba Serèy love vire tounen lap fè ti bo pou Serèy e bebe tou bebe geta ap souri. Antouka m di Bondye mèsi pou sa ou menm ki toujou ap swiv nou sou YouTube nap di w mèsi. Trè pwochènman nap rekonèt bebe. Nap di yon gran mèsi a ou menm ki te rete yon ti kalantan pou te gade ti video a. Ou menm ki fèk abòne sou chanèl la nap di w byenvini ou lakay an cheri layite kò w pa ezite kite yon kòmantè like epi pataje chanèl la avèk yon zanmi li ka fè pati de fanmiy sa. Tanpri saluda!